Mwen salye tout moun, tout moun kap koute Polo Seminle. Se emisyon sa, se prezantasyon sa mpote pou maten. Kote ke mbal prezante ou pat sa. Pat sa ke ou ka jwenn selman nan atomi. Mwen li rele propolis. Li fet a baz de miel. Enbe pat sa, gen anpil temwanyaj ki bay sou li. Moun kap sevi avel. ki ap rele m kap di m men sa l fè men sa l fè pa sèlman dan pou bwose dan avè l pa sèlman sa kote ke lap travay nan bouch ou lap elimine tout bakteri lap mete yon bon frechè nan bouch ou se pa sa sèlman tout moun panse se sa sèlman pat la fè men m pral ba w kèk temwanyaj kèk sa moun di m ke pat la fè pou yo rete branche. Wi nou tounen. Pat pou boulis la, li pa sèlman pat. Wèl a tout bwòs li, ou achte yo, e yo pa vann chè, konparativman a lòt yo, yo pa vann chè. Ou ka jwenn li nenpòt pri. Sa depan de kote ou ye a. E ben pat sa li trè trè trè bon. Pou bouch ou lap travay byen nan bouch ou. Lap kite yon bon frechè nan bouch ou. Lap aranje yon seri de bagay nan jansiv ou. E ben gen kèk bagay lap fè. E ben kounye a la men kèk bagay moun dim. Yo relem yo dim men sa pat la fè. Gon premye moun ki relem. Li di m li te gen yon pwoblèm nan pye kote ke li te panse li pile yon poud. Ebyen kote ke pye a tout ap dekale, l ap grate l, l ap fè, l ap senyen. Enben li di li sèvi ak pat la, li pase l sou pye a. Li menm ki di m sa, m pa t konnen. Kounye a li di bagay yo, bagay la pye a bon. Bagay la travay nan pye a. Sa se youn. Dezyèm nan, gen yon lòt moun ankò ki di m Kòmsi li te gen yon pwoblèm nan men l tou, kote ke men l t ap manje, t ap grate l, t ap fè yon seri de bagay, li ap dekale, men l di l pase pat la ladan l. Men kounye a l kòmanse, li kòmanse, sa a pa ko fini, li menm li di l kòmanse wè chanjman. E gen yon twazyèm moun, yon twazyèm moun, kote ke li di l sèvi a pat la, pa sèlman pou bouch, men. Gen moun ki te rele m mande m èske pa t sa kapab fè lòt travay tou. M di sèlman ou pa ka pase l nan zye w. Ou evite pase l nan zye w pase li gen kèk bagay ladan l ki kapab ba w ti pwoblèm men kanmenm se pa yon pwoblèm. Il sifi ke w konnen ki sa w genyen. M pa konn sa w genyen. Apre li te di li te genyen kèk gratèl bò kuis li. Lepli souvan ou konnen lè kuis moun yo kole, bò kuis la nwa. Enben li di m li pase l. Li di l kounye a tout bagay ok. E gon lòt moun ankò ki di m li te gen pwoblèm anba tete l. Nan kwen tete l gen anpil moun anba tete yo konn rechofe. Sa pral depan de kategori de kò moun nan, jan kò moun nan ye, jan tete moun nan ye. Enben li di li pase li e li di vrèman li jwenn solisyon. Sa vle di sa se pa mwen k envante yo, se di yo di m yo, se rele yo rele m yo di m yo, se pa mwen ki t ap janm di moun nan. fè yon bagay konsa pase m pa konn ki pwoblèm li genyen, men se li menm ki sèvi avè l nan sans sa a, enben yo temwanye, yo di ke pat la li bon, li bon, li bon. Pa sèlman pou bouch, pa sèlman pou dan, pa sèlman pou pou kèlkeswa sa w te ka santi, doulè w te ka santi. Mwen menm pèsonèlman m sèvi avè l, m konn gen kèk ti doulè nan senti, lè m fin benyen m annik. Pase m pran yon ti pat. M pase l nan men m, m fè yon ti mouye l, m lache la yon ti dlo epi m pase l nan senti a. Epi m al dòmi. M pa santi l pou nenpòt twa, kat jou. M pa janm santi doulè. Aprè l ka fè yon ti tounen m refè sa ankò jiskaske ou pa santi l ditou. E m te gen yon lòt pwoblèm bò do tou. Kote ke m te fè yon fo mouvman, m te rale yon bokit dlo nan yon basen. Kote ke anndan m te gen kèk ti dechire, enben m te al lopital. Vrèman sa pa t di anyen, epi m vini m pran pat la, m pase l, m mase l, m mase l, m pase l. Vrèman m pa santi doulè ankò, m pa santi anyen. Li kapab tounen, men il sifi ke ou rete konstan, ou fè l, e pandan w ap pran lòt medikaman, lòt sipleman yo, enben gen yon bann travay ke pat la kapab fè. Melanje ak tout lòt pwodui Atomy pwopoze w yo, kote ke l mete o sèvis nou. Enben, se nòmal man bagay sa yo ke m te vle di nou maten an, m te vle di nou a midi sa a, apre midi sa a, kèlkeswa lè l ap ye kote nou ye a. Pat la trè bon. Eseye l. Ou mèt eseye l, ou p ap regrèt. Olye w al achte yon pat, lè w fin. Sèvi avèl ou fini men pat sal yo menm lè ou fin sèvi avèl pou bouch gen anpil bagay li ka fè gen kote ou ka pasel gen doulè ou santi nan tèt ou ou ka pasel nan fon ou ka pasel bò etanp ou ou ka pasel kèlkeswa kote ou santi ou gon ti doulè a ou ka pasel enben wap jwenn solisyon sa m konseye ou al eseyel e ou menm wa relem wa dim kòman li fèw kòman Li travay nan ou. Ki solisyon ou jwenn? Sa di chak moun gen yon solisyon espesyal. Enben se espesyal sa, emisyon espesyal sa m te vle fè pou nou. Sou pat la, pat popilis la, pat atomi ban nou posiblite pou nou itilize a. Enben se li menm m te vle prezante nou maten an espesyalman. W ap jwenn li a tout bwòs, eseye l, eseye l, eseye l. Mèsi.